Gen yon peyi ke anpil moun renmen e se peyi de rèv anpil moun, pli presizeman Ayisyen. Yo di se peyi ke yo respekte dwa moun anpil. Se youn nan peyi ki jiska prezan ba nou ti respè kòm Ayisyen. Malgre sa k ap pase nan peyi nou, bra l toujou ouvri pou resevwa nou. Si w gen yon diplòm oubyen yon lisans kèlkeswa nan domèn nan, bon, ou sove nèt. Bonjou bonswa tout moun, byenvini sou chanèl paw la ki pa lòt ke Carlto TV. Se toujou yon plezi avèk yon kè kontan chak fwa m vin prezante w yon nouvo videyo. Siw nouvo sou chanèl sa, map envite w abòne avèk nou e ede nou pataje videyo nou yo pou plis moun ka konnen enfòmasyon sa yo. Vwayaj vityèl pou jodi an, nou prale an Amerik di Nò, kote nou pral pale w de 14 bagay ki fè de Kanada yon peyi inik. Map mande w gade videyo sa jiska la fen e kouri monte abò, paske avyon an pral dekole. Kanada se yon peyi ki sitiye nan pati septantriyonal Amerik di Nò. Li genyen sa yo rele monarchi konstitisyonèl a rejim parlemantè ki konstitye an federasyon, sa vle di peyi sa se minis k ap dirije l, li pa gen prezidan. Li konpoze de 10 pwovens e 3 teritwa. Kanada posede 2 fwontyè terès avèk Lèzetazini, youn nan sid epi lòt la nan nòdwès avèk Lalaska. E Kanada gen fwontyè maritim avèk Lafrans. 14 bagay ki fè de Kanada yon peyi inik. San pèdi tan, ann ale pou nimewo 1 an. Kanadyen yo trè fameu nan di dezole toutan. Menm si l parèt klè ke lòt moun nan gen tò, li pa gen pwoblèm pou l ap di w sorry toutan. Yo tèlman di sorry anpil fwa ke an 2009, gen yon lwa ki rele Apology Act ki rantre an vigè. Lwa sa di, si ou rive nan tribinal, epi ou la, ou ap di dezole, dezole, san ou pa pè, epi ou ap di l san rete, se deja ou admèt ke ou koupab. 2, 90 pousan nan teritwa Kanada, li inabite. Sa vle di, li lib, pa gen moun ki abite ladan yo. Tèlman peyi an gwo. 3, Kanada se peyi ki plis amikal nan mond lan. Tout moun konn sa. 4, Anpil nan sipè ewo ke n gen abitid ap gade nan ekran nou e nan tout listwa Hollywood tankou Wolverine e Superman, pèsonaj fiktif sa yo Kreye pa de Kanadyen. 5, Santa Claus, Sa yo rele Pè Nowèl la, li se Kanadyen. 6, Kanada pi gwo ke tout Inyon Ewopeyèn nan ann antye, e li 15 fwa pi laj ke Lafrans, ki se pi gwo peyi Ewopeyen. 7. Kanada, ofisyèlman, se peyi ki plis edike nan tout mond lan, avèk 56 pousan nan popilasyon an ki konn li, ou di mwens, d'une manière ou d'une autre, ki gen yon diplòm inivèsitè ou di mwens ki gen yon degre. 8, Mòl ki pi gwo nan Lèzetazini, li rele Mall of America. Li sitiye nan Bloomington, Minnesota. Se pwopriyete Kanadyen. 9, Kanadyen manje makawoni avèk fwomaj plis pase tout nasyon nan mond lan. 10, Kantite lak ki gen nan peyi Kanada ka fè tèt ou fè w mal. Li gen plis pase 3 milyon lak. Rezon ki fè de li peyi ki gen 80 pousan lak e rezèv dlo dous nan tout mond lan. 11. Kanada gen 40 pousan nan teritwa li ki kouvri avèk pyebwa, e gen yon pwovens ki rele New Brunswick ki gen 95 pousan nan teritwa pwovens sa li kouvri avèk pyebwa. 12. Kanada gen litoral ou dimwens kot ki pi long nan mond lan,

ke dlo nan wobinè a pi gou ke dlo yo vann nan boutèy yo. Donk, dlo a potab. E le dènye, nimewo 14, Kanada posede kapital ki plis fè frèt nan mond lan, asavwa Ottawa. Map di merci a tout moun ki pran tan yo pou gade video sa e ki pral ede nou patajel sou tout rezo sosyo yo. Bye bye see you guys for a next video.